Medam, Mesye, bonswa yon lòt fwa ankò isit Ozetazini Prezidan Donald Trump di Palestinyen nan Gaza yo pap gen dwa tounen anba plan li genyen pou Etazini pran kontwòl teritwa sa ke lagè fin ravaje. Deklarasyon sa vin kontredi sa lòt responsab administrasyon Trump lan ki eseye fè konprann ke prezidan an tap mande sèlman pou deplase pwovizwaman pouvwa popilasyon Palestinyen an. Mwens ke yon semèn apre li te pale sou plan pou Etazini pran kontwòl Gaza epi fè l tounen yon Côte d'Azur nan Mwayen Oryan, enben Trump te deklare non yo pap kapab lè jounalis yo te mande l si Palestinyen Gaza yo ap gen dwa tounen sou teritwa a. Prezidan Trump fè kòmantè sa yo pandan yon entèvyou ak jounalis Fox News Brett Bèbèr. Epi lòt pwen nan aktyalite a toujou konsènan kesyon gè, pandansetan gen konseye pou sekirite nasyonal Etazini an Mike Waltz reponn kritik yo yè dimanch la sou plan Prezidan Trump sigjere pou Etazini pran kontwòl teritwa Gaza. Jean Robert Philippe di nou nan Mwayen Oryan an menm seselfe Izrayèl-Hamas la pran yon lòt nivo ak boukantay prizonye ak otaj ant 2 pati yo.
Seselfe ant Izrayèl ak Hamas la kontinye kenbe apre sòlda izrayelyen yo fè retrè nan koridò Netzarim nan ki divize teritwa Gaza a, nan moman fanmi Palestinyen yo ap retounen lakay yo nan nò teritwa a. Sa k ap tann abitan yo nan Gaza lè gè a fini rete yon kesyon san repons. Sa pa gen lontan, Prezidan Donald Trump te pale sou posibilite pou popilasyon Gaza a ta deplase al nan lòt peyi epi pou Etazini ta pran kontwòl teritwa a pou rekonstwi l. Konseye pou Sekirite Nasyonal Prezidan Trump lan, Mike Waltz, te reponn moun k ap kritike plan sa a nan pwogram televizyon Meet the Press.
Ou pa kapab fè l tounen vil Pari nan Meditèrane a tankou Beyrout nan ane 70 yo epi fè moun sa yo genyen yon lavi miyò si w gen yon milyon ui san mil moun k ap viv nan move kondisyon nan mitan yon pakèt gwo pil debri.
Pou moun tankou nou menm nan medya yo ki pa renmen pwopozisyon li fè a, soumèt nou yon pi bon plan. Izrayèl sipòte plan Prezidan Trump lan pou l pran kontwòl teritwa Gaza a. Men mond Arab la avèk lidèchip Palestinyen an rejte avèk yon kan men plan Donald Trump lan. We need to rebuild the Gaza Strip. Anbasadè Palestinyen nan Nasyonzini, Riyad Mansour, deklare, Nou bezwen rekonstwi Bann Gaza a ki se yon pati presye teritwa Palestinyen an. Li fè pati teritwa nou e nou pa gen lòt peyi sinon yon Eta Palestinyen. Pandanstan, Izrayelyen yo selebre liberasyon 3 lòt otaj wikenn ki sot pase a. 5 travayè Taylandè ki te nan men gwoup Hamas la kòm otaj depi plis pase yon lane reyini avèk fanmi yo yè dimanch lan. An echanj, 183 Palestinyen ki te nan prizon an Izrayèl jwenn libète yo tou. Chita pale sou dezyèm faz seselfe a kapab rekòmanse nan Qatar, pwobableman semèn sa a. Veronica Balderas te prepare repòtaj sa a pou voa Nouvelles e mwen menm Jean Robert Philippe te adapte l pou voa Kreyòl nan Washington DC.
Mèsi Jean Robert Philippe. Prezidan Donald Trump asiste final yon Super Bowl yè swa nan Nouvèl Òlean. Pandan Prezidan Trump t ap pale ak jounalis abò avyon Air Force One nan, donk avyon prezidansyèl la, enben li anonse jodi lendi a li pral mete 25 pousan sou tout pwodui asye ak aliminyòm kap antre Ozetazini. Prezidan anonse tou ke lap enpoze tarif resipwòk madi oubyen mèkredi kap antre an aplikasyon prèske imedyatman. Misye Trump ajoute lap enpoze menm nivo tarif sou lòt peyi ki enpoze tarif sou Etazini, sa ki ap aplike nan tout peyi a. Pandan premye manda l la, Trump te enpoze 25 pousan tarif sou asye ak 10 pousan sou aliminyòm, men pi ta li te ofri egzanpsyon pou plizyè patnè komèsyal Etazini, pami yo Kanada, Meksik ak Brezil. Fòk nou di ke Prezidan Donald Trump li menm li make listwa lè l tounen premye prezidan ameriken ki asiste yon final Super Bowl, n ap pale de foutbòl zèpòl kare ameriken an, apre final 1992 la kòm senp sitwayen. Wi, yè dimanch la, Prezidan Trump te prezan nan Nouvèl Òleyan pou asiste viktwa 40 a 22 Philadelphia Eagles devan Kansas City Chiefs pou l ranpòte 59 yèm edisyon Super Bowl la. Lewis Cine, yon Ayisyen dorijin, kontribye nan viktwa ekip Philadelphia Eagles la. Defans Philadelphia Eagles la, kote Lewis ap jwe a, seleksyone kòm pi bon defans nan Lig Nasyonal la pou sezon an. Nan final Super Bowl 57 tyèm edisyon an, Kansas City Chiefs te kale Philadelphia Eagles pou l te ranpòte twofe a. Nou pral pale de gè ankò, Prezidan Ikrèn ak Etazini ap chèche jwenn yon akò pou mete fen nan gè lagè Ikrèn-Larisi a. Sa ap fèt pandan lidè mondyal yo reyini semèn sa a nan vil Munich, nan peyi Almay pou diskite sou plizyè sijè pami yo sekirite Kyèv. James Pierre gen plis detay.
Jacquelin Lagè ant Izrayèl ak Ikrèn nan te kòmanse 24 fevriye 2022. Larisi te lanse yon envazyon konplè sou Ikrèn, twa lane apre Prezidan ameriken an, Donald Trump, ak prezidan ikrenyen an, Volodymyr Zelensky, di yo pare pou yo jwenn yon akò ki ka fè konfli sa a sispann. Prezidan ikrenyen an, Vladimir Zelensky, montre jounalis yo yon kat jewografik ki te konfidansyèl yon lè, ki idantifye kote mineral ra ak lòt resous esansyèl peyi li a ye. Depo sa yo gen anpil valè, anpil lajan, anpil. Se poutèt sa nou dwe pwoteje yo. Si nou ap pale de yon akò, se sa ameriken yo vle, donk ann fè yon akò. Prezidan Etazini an, Donald Trump, di li pare pou l fè negosyasyon. Donk nou pral fè yon akò ak Ikrèn kote yo ap garanti sa nou ba yo ak minerè ki ra epi lòt bagay ankò. Konseye pou Sekirite Nasyonal Trump lan, Mike Waltz, di Dimanch li dakò ak prezidan an pou Etazini rekipere èd l ap bay Ikrèn atravè resous natirèl peyi sa a. Minerè ra yo enpòtan pou fabrikasyon motè elektrik ak pyès elektwonik pou konsomatè yo. Zelenskyy di mwens pase 20 pousan resous Ikrèn yo anba okipasyon Larisi, men li di rejyon Dnipro a nan Ikrèn trè rich, epi li avèti si Larisi gen kontwòl depo minerè sa yo, li ka founi yo bay advèsè Etazini yo, tankou Iran, oswa Kore di Nò. Pou yo vize zòn sa a, operatè dronn Ikrenyen yo lanse atak sou fòs Ris ki eseye anvayi tou prè rivyè Dnipro a. Zelensky di Larisi konnen kote resous esansyèl yo ye gras ak yon sondaj jewolojik ki fèt depi epòk Sovyetik la. Li ajoute ke li te diskite ak Trump sou posibilite pou yo pwoteje gaz natirèl likefye Etazini nan depo anba tè Ikrèn yo. Tounen nan Kyèv se te yon lòt nwit konba anlè, kote fòs ayeryen Ikrèn yo di yo kraze prèske mwatye nan 139 dronn Larisi te lanse. Otorite lokal yo pa rapòte okenn dega ni viktim. Sou yon lòt bò, palmantè alman yo te apwouve ane pase yon fon espesyal prèske 107 milya dola pou ranfòse lame peyi a Pandan lagè Larisi ap mennen kont Ikrèn lan, lame alman an genyen kounye a anviwon 179 mil sòlda e dapre AP, peyi a vize rive nan 203 mil sòlda disi 2031. Sitiyasyon ann Ewòp la chanje akoz lagè a nan Ikrèn, kidonk kounye a kote anpil zòn ap chanje, nou bezwen prepare tèt nou pou yon lòt lagè alavni. Nou dwe ranpli rezèv nou yo. Jacquelin Lidè mondyal yo ap reyini semèn sa a nan Konferans Sekirite Minik la, ann Almay, pou diskite sou plizyè sijè, pami yo sipò pou Ikrèn. Chita pale yo ap fèt soti 14 fevriye pou rive 16 fevriye nan Washington. James Pierre. Ke ajans imigrasyon ice ap antame, ofisyèl nan Bwouklin oblije pran dè dispozisyon pou asiste imigran e sitou Ayisyen yo. Valerio Saint Louis t al vizite youn nan ofisyèl sa yo.
Kantite moun ice te depote soti Ozetazini ane sa poko konfime, men dapre ajans nouvèl Reuters, espas andedan sant detansyon ice yo te rive a 109 pousan kapasite. Depi inogirasyon Donald Trump la, ice ogmante operasyon arestasyon li atravè peyi a, e li anrejistre apeprè 1,000 arestasyon pa jou, konpare avèk yon mwayèn de 312 arestasyon chak jou pandan dènye ane ansyen Prezidan Joe Biden sou pouvwa a. Se yon sitiyasyon ki alame kominote imigran yo k ap viv nan Nouyòk, pami yo gen anpil Ayisyen. E se konsa ke manm konsèy minisipalite Distrik 46 an nan Bwouklin, Madam Mercedes Narcisse, oblije pran dè dispozisyon pou ede kominote a. Nou t al vizite l nan biwo l. Lè w di konsa ke kanpe se dekrè sa yo se pou moun ki pa bon, pa bon, t ap fè move zafè, bon, Si se konsa l te ye, gen de moun ki ka di, a, ok, l ap kwè moun t ap fè move zafè yo, bagay sa yo, e yo merite y al lakay yo. Men, youn nan bagay ki vin rive, ou wè, e, ki jan moun nervous, yo pa menm ka mache, moun pa al nan legliz ankò, ou wè lè w fè bagay sa yo, se yon bagay, se yon sans de iresponsab, paske Peyi pa bò isit bati pa imigran. Lè w nan on kote kou Nouyòk, New York City, se imigran ki bati l. Pa gen youn nan kolig mwen ki kontan, pa nou tout ap chache mwayen pou nou mete plant ou, pase gen anpil moun ki pa t konn bay adrese imigrasyon nan ofis yo, y ap bat pou yo adrese li. Nou tout ki nan Council la, nou konnen se imigran nou ye, nou oblije mete bagay an strikti, se poutèt sa nou bay plis kòb. nan imigrasyon, pwoblèm nan bidjè e negosyasyon, non, non, non, non ajoute nan fason pa nou, non pran yon 2 milyon pou nou ajoute tousuit, pou nou ka bay plis kòb a CUNY avèk Hope kankou Ayisyen ki fè imigrasyon pou, pou nou wè si nou ka avanse Pèp la pou nou bal sipò. La la se lè nou fè kounye a bagay kankou pou nou fè workshop pou nou edike e pèp nou an pou nou ba yo enfòmasyon ke yo bezwen. Ajans imigrasyon ice yo ap eseye ogmante kapasite detansyon pou imigran yo. Donald Trump te mande otorite yo pou yo konvèti enstalasyon yo an yon gwo sant detansyon imigrasyon nan yon baz fòs espesyal lame ameriken nan eta Colorado. Epi baz naval Guantanamo Bay a nan peyi Kiba li menm kòmanse deja resevwa premye gwoup imigran yo. Isi Valerio Saint-Louis pou voa Kreyòl depi Brooklyn, New York.
Aktyalite ap mennen nou konnya nan peyi Ekwatè ak eleksyon prezidansyèl yo ki te trè trè sere e eleksyon ki dewoule yè dimanch la. Marie-Luce Pierre.

pandan yo t ap konte bilten vòt yo, diferans ki genyen ant 2 favori yo nan eleksyon 16 kandida sa a te redui, sa ki te kreye yon sipriz lè l te vè 11 zè di swa, lè lokal. Nan prèske 72 pousan vwa yo te konte deja, Mesye Noboa ranpòte 44 pwen 66 pousan nan vòt yo, kont 43 pwen 91 pousan pou rival prensipal li a, Madam Gonzalez. Se yon gwo viktwa nou te genyen, nou prèske sou yon egalite teknik, daprè sa Luisa Gonzalez, yon avoka 47 tan e eritye ansyen prezidan sosyalis Rafael Correa de lane 2007 a 2017 te di patizan li yo nan Quito.
Donk yon sitiyasyon trè serye pou sante yo, sitou dwa sekirite, sante ak edikasyon timoun yo, daprè sa Fon Nasyonzini pou Timoun, UNICEF, di vandredi 7 fevriye pase a apre yon vizit pòt pawòl li a nan kapital la, Pòtoprens. Detay, Jeanty Augustin Junior. Parc était situé à la saline depuis de James Elder dekri ogmantasyon vyolans pou peryòd 2023-2024 la kòm etonan. Elder di repòtè yo nan Palè Nasyon yo nan Jenèv Gwoup ame yo enflije laterè moun pa ka imajine sou timoun nan peyi sa a nan Karayib la. Gang pisan, ame ak zam ki sòti sitou Ozetazini, ini nan kapital ayisyèn nan, Pòtoprens, nan yon alyans yo rele Viv Ansanm. Yo kontwole 85 pousan nan vil la. Daprè yon rapò Nasyonzini. James Elder, pòt pawòl UNICEF la di. Timoun nou wè la yo, se sa ki gen chans yo. Men, ale lekòl pa ka chita sou chans. Paske edikasyon, jan nou tande ya, se edikasyon ki pral pèmèt Ayiti rete kanpe. Kidonk, sipò ak estabilite ap pèmèt tout timoun nan Pòtoprens, tout. timoun ann Ayiti retounen sou ban lekòl. Apeprè 45 pousan nan etablisman sante yo p ap fonksyone nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens la akoz pwoblèm aksè, mank anplwaye oswa medikaman, daprè sa UNICEF rapòte. Elder te vizite lopital Inivèsite Lapè kote inite pedyatri a te relouvri pòt li nan mwa janvye 2025 la ak sipò UNICEF. Nan mitan vyolans k ap ogmante ak sa Nasyonzini dekri kòm vyolans seksyèl andemik, plis pase 100 polisye Kenya rive nan kapital Ayiti a jedi 6 fevriye a pou ranfòse yon misyon sekirite. Avni misyon an te nan dout depi Lèzetazini te jele 13 milyon dola finansman madi 4 fevriye pase a, anvan yo te fè yon eksepsyon pou yo ka libere yon pakèt fon apa. Plis pase yon milyon moun, e plis pase mwatye nan yo se timoun, deplase ann Ayiti akoz vyolans yo k ap kontinye, dapre done Nasyonzini yo. Povrete ekstrèm te pouse timoun yo nan gang. jiska mwatye nan gwoup ame yo ki genyen minè ladan yo. Jeanty Augustin Junior, voa Kreyòl.
Mèsi Jeanty, n ap rete toujou nan peyi Dayiti, yon delegasyon gouvènman an ki te gen nan tèt li minis enteryè a Paul Antoine Bien-Aimé te al Kenskòf pou vizite otorite lokal yo ak viktim nan zòn sa anviwon 2 semèn aprè bandi te atake komin sa Wilner Bossou.
Yon delegasyon gouvènman an ki gen nan tèt li minis enteryè a, Paul Antoine Bien-Aimé, vizite pandan wikenn nan komin Kenskòf, anviwon 2 semèn aprè bandi te atake komin sa a. Minis Paul Antoine Bien-Aimé esplike li fè vizit sa a pou l ka wè ak 2 nawè li nan ki kondisyon moun ki te kouri kite lakay yo ap viv. Men antanke minis enteryè, sa k te enterese l vini tou, se wè nan ki kondisyon. moun ki deplase yo ap viv, m pral konsète avèk Direktè Jeneral Pwoteksyon Sivil la pou nou wè ki tip damelyorasyon nou kapab pòte. Pi lwen, minis lan pwofite remèsye lapolis ki te entèveni nan Kenskòf pou pote sekou ak popilasyon an. Mesye Bien-Aimé voye tou yon gwo kout chapo pou majistra komin lan, Jean Massillon, ki pa t pran tan pou mete sou pye Konsèy Sekirite Kominal la. Operasyon yo ap dewoule. Se yo menm ki jwi Ayiti a ok. Lè w leve w ap tande ti zwezo k ap chante nan Fèmat, a, anlè a nan Petyonvil. Lè w leve w ap pran Laboul, gon seri de kay Makus! Wouloulouy! Kay yo gen bagay ladan yo. Gon ti van, ti van fre, ti van dous, ti van klasik gason m. Epi kounya la etranje a leve gon jan l mete ti sitèl sou li epi ou konnen moun sa yo toujou gen ti te pou y ap pran ti te yo epi yo chita sou chèz yo ap yo ap gade bè Pòtoprens anba a gason m ok y ap byen gade bè Pòtoprens lan nan de pla men yo ou konprann m epi lè nou te wè Pòtoprens klere si gen kouran wi mwen si te gen kouran se lè sa yo t ap enjoy Se lè sa yo tap enjoy gason m. Men pa gen kouran malerezman. E si vil la te trase pou ret anlè nan kò mòn sa a, nan pil pye bwa sa pou ap gade Pòtoprens byen trase, byen pwòp, yon seri de aktivite kouran, gen moun, moun ap regle aktivite yo, gen bèl aktivite kap fèt, ti bal, ti sòti, ti sinema, se lè sa tap gen feeling. Men malerezman sa yo pa ka fèt, paske pa ka gen tou 2, pa ka gen kòripsyon epi pou sa yo ap fèt. Paske se kòripsyon pou kòripsyon pou pa genyen, epi pou sa yo fèt. Ebyen kounye a la pitit gason m, lè yo menm yo ap byen manje konsa, pa bliye yo ka soti lakay yo. Jan yo ap depanse nan peyi Dayiti a, yo pa ka depanse lakay yo konsa. Yo pa gen modèl lajan sa. Ebyen kounye a la, lè 15 milyon an resi rive, pa bliye lè yo vin nan peyi Dayiti fòk yo koupe kòb la, fò yo byen viv. E non sèlman sa tou, pral rete 10 milyon. Nan 10 milyon an, yo pral jwenn enstans konsène Leta yo, lè minis, lè senatè. Epi, w ap wè senatè a, 5 twalèt yon òganizasyon pral fè, nan zòn, w wè senatè a gen tan konsa, wi, ebyen pèp ayisyen nou te di n ap travay, gras ansanm avèk zanmi, patnè entènasyonal yo, ebyen nou konnen twalèt atè pa bon. Donk twalèt atè a pa bon, ebyen nou pral gen twalèt la pou ke nou kapab fè bezwen nou pèp ayisyen. Epi l tou kontan Tèlman san wont hein.
Li sa Wont anpil. konprann bagay li wi.
Epi sa w tande al di nan nan tran fò nan nan 10 milyon fò n ban m 5 milyon. E pa 1 milyon non l ap mande. 5 milyon pou Mhm. l ap mande 5 milyon. Kounye a lè yo fin ba li 5 milyon, pa bliye nan òganizasyon an gen plizyè kategori. Moun ki sou tèren an, moun ki kòdonatè a li menm fò l fè ti kòripsyon pa l. Ebyen alafen se de twalèt ou kreye si kosti Marcus. Gen de kosti gen youn ki pa fini nèt. Ki pa fini wi. Paske pwojè a gentan fini pa gen kòb ankò. Epi men. Se konsa kòripsyon an fèt. E gon moun ki di se bwè te nan ti tas a sou koup wi. Se bagay Lelis kap regle.
Bagay Lelis kap regle nèt wi. Bagay Lelis kap regle e wè se Guerda ki di sa. Bon, trè enpòtan. Donk E konstwi a li mande tan. Se detwi a la se pap pap 2 kout mato ou detwi pa gen pwoblèm men kounye a la aprè m pa wè kòman pou yon dirijan fè rete ou fè deklarasyon ou di boule bank boule sesi boule sela men ou pa janm panse a transfè y ap voye pou moun yo kòman ou pral jwenn li kòman ou pral jwenn li. Ou pa kè ou pa kè lè w di boule a se paske ou menm lajan pa w la pa bliye mesye sa yo Marcus lajan yo pa pase labank. Se chak vandredi yo rive epi gon kote menm oubyen yo voye yon moun se bout sak kòb la menm kach
kale jwenn yo. Bon pratik gwo anvlòp joun.
Efektivman. Gwo anvlòp joun chaje kòb. Egzakteman donk ki te mele l pa genyen biwo transfè, ki te mele l pa gen bank, sa pou l fè labank la. Li pa bezwen labank la pou fè anyen paske se avèk lajan kach la l sèvi. Epa yon nivo.
Apatèt te vanse anba je nou tout e Buteau nou pral ba ou. Nou tap gade. Gade eta okap. Okap sal pase penti nan men fòm pale ansanm avèk moun okap paske franchman mezanmi nou paka kontinye konsa. Si nap envite moun rantre rantre nan okap se vre pòtoprens pa bon wi. Pòtoprens. gen problem okap plus ou mwen men oh mwen mezanmi fok fok gon leve kanpe ki fèt moun nan non fok gon pase men ki fèt mezanmi gon fason pou nou sansibilize yon lot pou nou jere fatra nan vil la li pa posib mezanmi jiska prezan pou ap pase sou prent lanmè a makis pou ap gade fatra li pa fè sans mezanmi fatra pa ka okap la men fon kanpe sou 2 pye nou. Wi fatra paka yon politik e si lajan ap dekese soti potoprens 1 milyon 500 mil goud wap gade ki mare nan sachè nwa lajan pase pou al jere baz pou al jere pati politik pou separe men sak fè lajan sa paka pwopte vil la tou nou salop twop. Non, mm -hmm. faut moun yo souke kò yo mes amis. Parce si moun yo hmm? tout temps moun yo parlé de décentralisation, mm -hmm. yo besoin autonomie dans municipalité, dans collectivité yo, mais faut montrer que nous capables gérer le depuis kounya. Et mm -hmm. il faut montrer tout que nous gon bagay que nous ka faire sans l'état central pour intervenir, sans l'état central pour agir. E sa li trèz enpòtan. Se lè ou mwen de fòk yo asiste ou byen fòk yo akompany yo, Gon travay pou fè avan. Ou bezwen moun ede w, men gon travay pou fè a tèt ou dabò. Pou o mwen montre moun nan ke, e a, si w ban m lajan an, men a kisa l pral sèvi. Donk pa gen moun ki pral parèt pou l ede w l fè san pou san pou ou, sa pa egziste. Fòk ou kòmanse fè senkant pou san pou tèt ou, moun nan ap pi fasil ka antre pou l ede w fè rès senkant pou san an. Osi senp ke sa. Donk, sa m vle di se ke jodi a, sila ki majistra Okap la, li gen yon sinyal pou l voye pa rapò a yon travay ke l dwe fè. Yon travay pou l montre ke fèb sa li rantre nan meri Okap la, men kisa l ka fè l nan domèn asenisman. Paske omwen fò ka netwaye kòm si lè gran zaks nan, nan, bon, èske m ka rele gran zaks paske Okap se pa gwo wout ki genyen vre. on di 2 3 ti moto 3 wou la fè on wout epi l prèske kwense nèt. Donk manke vrèman de vwa ki vrèman gwo e de artère nan Okap bon. Sa son lòt dosye paske sa va vrèman pral mande pou yo ta refè vil la. Men omwen fò n ka netwaye vil la. Omwen. Alò m tande. Fò w mete leta santral devan fèt akonpli pou l montre ke ok alò pou montre l ke si w jwenn plis mwayen men sa w ka fè. Men nan yon lòt nivo tou. Vil Okap pa ka devlope san Dondon pa pran fòm kò l, san moun Lenbe pa enplike, san on ansanm de lòt komin ki n e an n di sila menm ki nan awondisman yo, yo pa vle di yo yo yo pa angaje yo. Paske l pa ka yon travay pou Okap sèlman paske gen anpil moun k ap se pa Okap yo sòti yo vin fè salte a non. Se lòt kote yo sòti tou wi. Donk deja pou kenbe moun sa yo nan komin yo avèk tout sèvis yo, se yon fason ke w ap ede Okap la li menm li rete pwòp tou. Paske gen anpil moun, alo, gen anpil moun ki fè salte Okap, se pa moun Okap yo ye, fò n di sa tou. M dakò, men se paske, m a, wè, dezole pou sa m pral di a, Marcus, men se paske moun yo te deja gen san salòp la, tande. Mwen byen, non, men nou dakò sou sa, m ap eseye gade. Ou konn poukisa m di sa? Ou kite peyi Dayiti, ou ale Repiblik Dominikèn, Ou jwenn yo pap lage fatra atè ou pap ka lage l. Ou pap ka lage l kote ou pral pase pou lage l la. W ap konfòme w kareman. Men se paske moun yo te deja gen san salòp la ki fè ou kap eta sa. Paske m pa ka aksepte Marcus pou vin lakay mwen epi kounye a la pou m kite w leve fatra, leve poubèl la ou mete l sou tab la. Se paske w te vin jwenn l ap fèt deja. Ou wè, M dakò sa w di a, se pa tout fatra ki nan vil la se moun okap non men se paske l te deja sal, se paske te konn gen vye pratik deja ki fè moun kapab vini yo vin fè sa. Paske si yo te vini, si yo te vini yo te jwenn tout moun yo ap mache SS sou de pye militè yo kesyon fatra yo pa jwe ansanm avè l, tout moun t ap konfòme yo t ap pran fòm vaz la. Ann pran komin Fò Libète, jounen jodi a tout moun konnen ke Fò Libète se komin ki pi pwòp, sa k pase? Eske w janm tande yo ap di w leta ayisyen se si, yo bezwen sela, yo bezwen dis, yo bezwen dat. Moun yo leve yo sekle bò lakay yo. An pwovens kote m leve Marcus, bon ou menm tou konn al anpil vil pwovens, eske w tande yo di w y ap tann lamerik pou vin sekle bò wout pou yo non. Ou rete nan yon zòn, ou gen ou le chak maten w leve w ap bale, ou gen pou w bale pou w rive jiska gran chimen an. Pou netwaye tout gran wout la nèt. Lè w tande ki pral gen fèt, lè w tande fèt fen dane pral rive, w ap blanchi, w ap sekle tout prent wout la nèt, w ap retire zèb. Se pa Lamerik vin fè yo. Se ou menm ki rete nan zòn nan, se ou k fè l. Donk, si ou pa, si ou pa batay pou rete nan yon espas ki pwòp, Lameri deja salòp pou tèt li, èske ou panse Lameri pral mete w viv nan lapwòpte? Non. Dè fwa lè w tande dirijan yo k ap di w, enstans konsène yo, e Leta santral, Leta santral. Lè w gade Leta santral, lè w vwayaje w gade Pòtoprens, ki genyen preske tout biwo leta yo, gade nan ki eta yo ap fonksyone. Gade kòman biwo yo sal, menm yon bon twalèt, si w rive nan yon biwo leta jounen jodi a, menm yon vye papye ijyenik ou pap jwenn pou siye aryè w. Si gon fanm ki nan biwo a, mande Bondye padon, peryòd li ta vini, m pa konnen si se kèk sèvyèt l ap chèche, menm yon kotèks ou pap jwenn ladan. Èske, èske m ka konte sou moun sa yo? Non m pa ka kontinye konte sou yo. Donk mwen dakò gon pakèt moun ki vini, men m ap klè ansanm avè w, jan pwovèb kreyòl la di, lè w rive nan yon espas ou wè tout moun ap danse sou yon pye, w ap danse sou yon pye tou. Donk si lè m vini an m jwenn espas la gen fatra, gon jan moun yo ap kache an kachèt pou vide fatra nan rigòl, nan tou rego lè lapli ap tonbe, gon jan yo leve nan aswè byen ta epi yo leve yon gwo sak fatra, yo lage l nan wout la. Moun ki vini an l ap fè l menm jan tou paske li menm li p ap vini pou l vin aranje sa. E si tout fwa l ta pran pòz l ap fè sa l di, gen yon Ayisyen k ap di, o o, sa w gen w pa ka lage l la, se ou k pral ranje peyi a? Ki modèl refleksyon sa yo? Èske w konprann? Donk si l sal, se menm jan ansanm avèk Pòtoprens. Moun nan Pòtoprens di w konsa, peyi a ki sal, peyi a ki gangsterize, se pa moun Pòtoprens, se moun vini. Men kote w te ye? Kòman ou fè kite moun vini epi yo mete w deyò konsa, yo vin sal komin ou an konsa? Kòman w ap vini yon moun pa di kote l soti epi l vin met pijon deyò nan kaj li? An avan. Men fouco sou mwen, mwen sa a, fò ti je ou kanmenm panse avè l paske pwoblèm nan se pa moun yo k ap vini an non, pwoblèm nan se ke Kote moun yo ap viv la. Si n pran pa egzanp awondisman Kap Ayisyen, moun Limonad, moun Katye Moren, anpil fwa pa jwenn sèvis ki pou pèmèt ke yo ret lakay yo, ki pou pèmèt ke yo, yo, lè m di ret lakay yo, yo pa oblije al Okap. E se la a pwoblèm nan. Se ke se lè w oblije, tout moun al gonfle Okap, e lè moun nan rive Okap mezanmi, fò l manje, fò l bwè, fò l fè, fò l twalèt, fò l fè tout bagay. Ò, vil la konn pa òganize. Li pa amenaje pou l resevwa tout moun sa. Exactement.
Sa son pwoblèm.
Donk, kounye a, si depi nan katye Moren yo pa bay moun nan sèvis la, depi nan Limonad yo pa bay moun nan sèvis la, li pral rejayi sou moun ki Okap. Evidaman, sa p ap rezoud tout pwoblèm nan paske n dakò ke Ayisyen an li menm Gon jan ni a fatra son bagay biza. Gon rapò ni a fatra son bagay ki vrèman biza. Nou pa nou pa gen pwoblèm pou nap mache sou fatra, nou pa gen pwoblèm pou etale pwodwi nou sou fatra son bagay ki vrèman biza. E sa wap al dim ke son majistra ki pral di w non. Gen de machann kom si m ta di w se annik plap plap ouvri sak bo fatra al lage l etale tout bagay. Li ap manje sou li. Ou menm kap viv nan espas la. Avan majistra rive la, se ou kap viv ladan, se ou pou konnen pou pa kite le sal, paske jounen jodi a, an nou pou egzanp, Marcus, pale minisipal delma, ou egzanp tre semp, an ba la vil gen problem, epi, on group moun monte, espas la pa gen fatra nou? Espas la pa gen fatra. Men imedyatman machann nan vini li chita yon jou, de jou, sou twazyèm jou w ap jwenn yon pil fatra. Kiyès ki fè fatra? Se nou k fè l! Men, menm jan ou kapab vini ansanm avèk pwa kongo w ap kale l la, fò w kòmanse panse ki kote w pral jete fatra tou. E anpil fwa, lè w ap lwe kay nan peyi Dayiti, ou chèche kote pou benyen, ou chèche kote pou kwit manje a. Kòm etan done yo pa ka lwe kay la san twalèt, ou konnen gen twalèt ladan ok. Bon pa janm mande ki kote pou jete fatra non. Kote ou pral jete l boubou? Kote ou pral jete l? Ou jwenn kay la, ou chèche kote pou fè manje a men fò sonje tout sa wap itilize pou fè manje a depi wap viv wap fè fatra. Bon e mwen menm. Men n pa janm chèche konnen ki kote n pral jete fanm nan. Paske n konnen n ap veye leswa pou n al lage l nan lari a. E pi kou zòn nan sal moun leta pa fè travay li. Wi fouco, tande gen yon bagay ki tris ou sot di talè an la, ou sot pale de fatra ke y ap fè politik avè l. E se vrèman malere ke kòmsi yon bagay konsa pou n di n ap fè politik avè l. Kounye a ki politik? m ta ka di yon politik fatra. Men, m panse ke e pou m pou m pou m toujou rete nan menm apwòch lan ki pa twò diferan de de de liy nou pran avè l lan se ke e jodi an se konsepsyon an pou n chanje dabò. Menm si nou konnen ke otorite yo yo plase pou sa, Taks nou yo, yo ta dwe jwe wòl sa tou pou kesyon pwòpte vil yo. M dakò se vre, men m panse konsepsyon an li konte anpil nan jesyon fatra nan yon peyi. Paske jeneralman, m raple mwen m te lekòl epi m nan yon machin ansanm ak yon gwoup timoun n ap sot lekòl epi m te fin bwè yon ji epi m pa t swete voye bagay la nan lari an epi m voye l pa aksidan epi kòm machin nan potko deplase m desann pran m di non sa pa posib epi tout timoun nan machin nan ki te avè m yo y ap fawouche m o èske m panse m ka chanje peyi an m ka chanje peyi an m ap pran pòz blan m yo tèlman fawouche m m santi m tèlman jennen finalman son son granmoun nan machin nan ki pral ki pral eseye kòmsi defann mwen ki pral di non peyi an se nou k pou chanje l kòm elèv lekòl bagay sa yo donk w ap konprann ke depi la kòmsi timoun nan tou di w ke li menm se pa li k ap chanje peyi an Donk e sa a se petèt pawòl chak grenn ayisyen jodi an ki ta vle poze yon aksyon pozitif, ou konn sa l di w, mwen m p ap vin chanje peyi an, m pa ka chanje l poukont mwen. Alòske chanjman peyi an depann de chak grenn aksyon chak moun ap poze. Kounye a, si w ap pretann w ap fè fatra, w ap pretann ke se leta k pou vin ebyen retire l pou ou, ou echwe paske leta pou tèt pa l se yon pakèt sangwen ki ladann. Dezole de le dire. Ban m ajoute sa Byton, Tout moun wè pwoblèm fatra nan Okap. Se pa jodi a. Baryè Boutèy, gon seri de zòn nan Okap, nou dakò, fatra a, li pèmèt ou jwenn yon adrès. Se yon adrès li ye. Bò pil fatra a, vire la, ok, w ap jwenn kay la. Bagay ki ta sipoze konstène nou menm kòm sitwayen. Bon, sitwayen èske n ka di l dwa? E sitwayen an, li konnen ke l gen dè devwa. E pa sèlman dwa li genyen. E pa sèlman dwa pou revandike, men ou gen dè devwa tou anvè anvè kominote a. Donk sa li fè site a. Lè w di sitwa.